Non mwen se Niberson Dorleus. Jodi an nou vin pale ankò de Djanni ke nou te jwenn yon chans jodi an pou n al pran rès bagay li yo l te genyen lakay li an akoz de stay away order, protection order, ke kòt lan te fè against li an, well technically madanm li. te fè against li an so yo te ban nou yon chans pou nal pran un peu de rès bagay ke lap gen poul bezwen nan men fi an oubyen nan kay lan men m gen yon bagay m vle di nan sa tou nou menm kap pran desizyon de maryaj desizyon de fè timoun avèk yon moun ke nou panse ki te ka yon patnè pou nou nan lavi a, fò nou pran anpil prekosyon, fò nou pran san nou, fò nou aprann konnen moun sa yo nou ta renmen fè desizyon sa yo avè yo an anvan nou aji. Paske bagay yo konplike anpil men, e l pa dous. Pou mwen menm m ap gade nèg sa k ap pase mizè nan bagay sa nan yon sans. But m pa ka di l tèlman pase mizè paske mwen la pou m sipòte l, mwen la pou m ede li nan tout sikonstans ke l ap pase yo. Men li stil pa yon bèl bagay pou w wè ou fin fè tout sa yo ou gen pou w fè pou fanmi w ke w ap eseye konstwi an epi gen de moun Epa menm mòd de panse yo gen avèw antouka m pa vle pale twòp de bagay sa men son bagay ki tris e fò nou aprann pran prekosyon pou nou konnen A kiyès nou an afè? Li pa fè sans pou nou avèk yon moun jodi an byen pwòp epi demen si Dye ve nou pa ka wè zye nan zye, nou pa ka menm chita, nou pa ka menm manje sou yon tab ansanm, se ying yang, se rale mennen vini. Li pa fè sans e li pap janm fè sans. M gen yon peu de imaj de sa nou t al fè an nan radyo ke m pral pataje avè nou mesye dam silvouplè pran atansyon gade li epi na tounen ankò pou nou bay yon lòt bagay son lòt konsèy yon lòt mòd de ide or panse nou te ka aprann de li. Alright guys today jodi a nou vin. Pran rès bagay Johnny yo nan kay lan paske madanm lan te bal stay away order an janm te di nou yo nan lòt video yo so nou vin pran rès bagay li yo hopefully tout bagay pase byen of course nou gen yon police ki ap escorte nou pou nou pran rès bagay yo.

Se bagay tèt chaje nèt. Nou sipoze pran polis ki pou mennen nou nan kay lan, ki pou asiste nou de sa nou gen pou nou fè an. Bagay lèd anpil menn. Pou nou menm imen an, nou menm ki te nan yon maryaj ansanm. pou nou rive jiske la. Bagay yo pa bezwen rive jiske la, yo pa bezwen gen tout konplikasyon sa yo ladan yo men, nou menm imen, se sèlman Ayisyen paske se sa mwen ye, poukisa nou pa ka met tèt nou ansanm, lè nou pa ka avèk yon moun ankò, an nou jis kite sa amikableman, nou pa bezwen nan ying ying, goumen, mennen pote vini, konprann yon boxing match. E. Bagay ki pwal fèt la ki pwal fè bagay la pi mal la nou gen pou nou peye avoka anpil kòb poutèt nap goumen pou nou fè divòs lan finalize nou pa vle di nou tout gen sa gen yon pati nan videyo sa nou sot gade an la lè nap pran bagay yo pitit fi patnè an ta renmen wè papal poul bal akolad wè jan fi an kenbe timoun. moun nan pou pa menm desann vin salye papa men tout lòt timoun yo nan kay lan wa wè se kè kontan se salye papa pwan abras man jan yo manke papa tout bagay sa yo se bagay bèl an menm tan trist poukisa nou sipoze mennen timoun yo nan mòd de bagay sa yo. Se moun ki pa panse ki fè mange bagay sa yo. On long term, sa gen pou l afekte timoun yo. Se pou sa, se pou nou pran konsyans, se pou nou fè bagay yo yon lòt jan, pou nou pa afekte timoun yo. Paske avni timoun yo, se nou menm ki kontwole yo wi. Menm lè pafwa timoun nan ka soti selon de li menm li wè pou l fè bagay yo yon lòt jan pou tèt pa li, pou l pa de sou sa k pase. Men anpil fwa se nou k domaje timoun paske nou pa panse long tèm pou yo. Nou pa bezwen ap mete yo nan tout bagay sa yo poutèt nou pa ka ansanm ankò. Fòk nou panse de timoun yo. Wè jan timoun yo desann pou yo bay papa a gwo gwo akolad epi w wè fi an kenbe Sèl pitit fi nèg lan genyen an pou wè jan l kenbe li pou pitit fi an pa vini salye papa e menm pitit fi sa l te mennen nan kot lan pou l vin bay manti pou li de papa a mezanmi fò n pran konsyans anpil fi yo nou pa fè bagay ki bon men. Nou konnen enpe nan nou gason yo fè nou mal men yon ti konsyans, yon ti yon ti kè nou pa bezwen ap fè timoun yo against nou men li pa fè sans e li pap janm fè sans men se mesaj sa m te vle pote ba nou nou se gen abone avèk chanèl sa nou gen pou nou mete plis. bagay de Johnny avèk divòs sa avèk plizyè lòt bagay nou gen pou nou fè nap wè kontinye swiv nou mwen di nou mèsi ankò abòne a chanèl la patajel avèk zanmi nou se sèl fason nou ka ede nou e li pa koute nou zen kòb so ede nou mezanmi kontinye patajel kontinye abòne mèsi.